Ann pale avèk ti jèn yo. Si ti jèn yo pa reprezante, kisa ki reprezante yo? Sa vle di, sa vle di kisa? Sa vle di. yon bann gwoup nèg ki pran devan epi yo di y al ede ti jèn yo men sepandan ti jèn yo ka reyalize ke nèg sa yo ki pran devan ki di y al ede yo a yo pa al ede yo vre ou wè sa m di w la sa vle di. Ti jèn yo tonbe nan yon lòt katchouboumbe, ou wè sa m di w la. Men, imajine w yon bann nèg di yo se politisyen, di yo gen mwayen, di yo gen konpreyansyon, yo gen konesans. pou avanse yon nasyon. Imajine w yon bann fo nasyonalis, yon bann vandè de peyi. Bon, gen anpil nèg ki di nèg sa yo, yo sèlman ap met lajan nan pòch yo men, an reyalite, nèg sa yo pa met lajan nan pòch yo, ou wè sa m di w la a. Paske, rezon ki fè nèg sa yo pa ka met lajan nan pòch yo, se paske. Nèg sa yo pou yo egziste fòk yo bay anpil sa vle di depi wap bay anpil sa vle di ou nan yon kan ou nan yon konplo sa vle di imajine w yon nèg ki plen zanmi ki nan anpil kan ki nan anpil konplo. A vle di, lavi nèg sa a, e kòmsi m te ka di w yon bagay ki gentan vann wi. Tankou, lè yon moun di w yon nèg vann nanm li, sa w konnen sa vle di? Imajine w tout moun egalego, imajine w tout moun egalego. Imajine w tout moun ap viv nan menm katye, imajine w tout moun ap manje menm manje, pral nan menm restoran, ap travay menm kote. Bon, imajine w yon nèg vini, li pran kontwòl tout bagay, li di li siperyè, li di li se etwal, li di l ap briye, li di se li menm ki selebrite. Bon, sa sa vle di? A vle di, men yon nèg chwazi met tèt li ekstrèm, men yon nèg chwazi ap chache atansyon. A vle di ki sa? Sa vle di ou vann nanm ou paske pa bliye nenpòt nèg ki ekstrèm ou vin tounen sa yo rele. Yon target, sa vle di otomatikman ou vin tounen yon target oubyen yon objektif, oubyen yon pwen fiks, oubyen yon sant, oubyen yon santralizasyon. Ki sa k vin rive? Sa vin rive ke yon nèg tankou w ap bezwen anpil pwoteksyon. Anpil pwoteksyon vle di kòmsi gen anpil nèg ou wè k ap drive nan lari a. Ou pap ka drive nan lari a non ou menm, ou wè sa m di w la, imajine w pou drive nan lari a fòk gon bann nèg sekirite tout kote k ap veye w de pre ou de lwen, ou wè sa m di w la, sa vle di ou menm nan ou gentan vann nanm ou wi paske ou pa menm jan avèk tout moun, sa vle di lè w ap di moun yo renmen w lan moun yo renmen w pou sa w ap pwodui. Men, menm moun k ap di w yo renmen w lan, se menm yo menm ki pral touye w pou yo pran sa w genyen wi. Kòm w on atis m ap di w wi, imajine w ou tou s on atis, imajine moun nan ta sipoze renmen w, moun ki renmen w lan, l ap vin touye w pou l pran sa w genyen an kòm on atis, ou pa konn poukisa? Paske, tout moun te si, tout moun te sipoze egal ego, men ou vin on etwal, men w ap briye. Men ou siperyè, men ou gon lòt dimansyon, ou wè sa m di w la? Sa vle di, imajine ou fè sa, e kòmsi m te ka di w ou vin kreye yon lòt kan wi. Ou wè sa m di w la? Ou vin kòmsi m te ka di w sa moun yo konn di a, ou vin 1 kont 99 wi. Ou byen 1 kont 100 wi, wè sa m diw la, ou byen 0 kont 1 wi, wè sa m diw la. A vle di, kisa sa vle di? A vle di, nimewo pa w la se li menm ki enferyè a, men an menm tan, nimewo pa w la se li menm ki siperyè a. Paske, lè y ap swiv, y ap swiv ou, men lè y ap desann, ou byen lè yo pral kraze, y ap kraze w tou, wè sa m diw la. Sa vle di, pa bliye ou nan lakay platfòm, platfòm nasyon an, platfòm oksidan an. Pa bliye abòne sou chanèl YouTube nou an. Pa bliye pataje, like, subscribe. Mesye, gen anpil nèg ki pa vle di sa k ap fèt an Ayiti a men Nou menm nan, nou te gentan konnen, nou te gentan konnen ke gen anpil nèg ayisyen k ap travay pou ameriken paske, rezon ki fè nou di gen anpil ayisyen k ap travay pou ameriken paske imajine w lè n ap pale, nou te pale de sa deja bat nou pral repale de li ankò paske imajine w ou antre nan yon anbasad ameriken oubyen fransè oubyen kanadyen mesye Kisa diplomasi vle di? Diplomasi vle di kòmsi menm bagay la ankò ipokrizi kounya la imajine w 2 nèg di yo zanmi men poukisa pou zanmi nèg la ou wè sa m di w la ki enterè w pou zanmi nèg la ou wè sa m di w la sa vle di si se pa jwèt ipokrizi a n ap jwe enben nou p ap pale non paske pa bliye politik li menm nan li se ipokrizi sa se gwo a. Wè sa m di w la? Men lè w ap pale de diplomasi kounya la, ou vin itilize yon lòt souseksyon nan politik. Wè sa m di w la? Sa vle di souseksyon an, li gen dwa, li gen dwa, li gen dwa yon anplè. Konsa tou, li gen dwa yon ramifikasyon oubyen yon senplifikasyon. Wè sa m di w la? Sa vle di, mwen menm k ap pale avèk nou an, Epa kòmsi konsa m vin pale avèk nou nan nou wè sam di nou an paske mwen menm mwen swiv anpil bagay sa vle di lè nap pale de lè nap pale de de bò yo mwen pa nan kem mwen pa nan kenn bò ou wè sam di w la nou vin jwe jwèt egal la ou wè sam di w la paske pa bliye se mwen menm ki fè. Majorite a pase, ou wè sa m di w la, paske pou mwen menm, majorite a sanble avè m, piske l sanble avè m, mwen kite l pase, ou wè sa m di w la. Men, gen anpil lòt nèg ki pa t ap kite majorite a pase, ou pa konn poukisa, paske yo gen tan enferyè, pou yo menm, majorite a pi gwo pase yo, ou wè sa m di w la. Sa vle di yo pa t ap kite l pase, sa vle di yo t ap fè. Pa konprann sa m dèyè zo la kòmsi m te ka di w m te m dèyè di w kòmsi on nèg ki jalou paske on nèg gen 100 dola li gen yon dola sa vle di li menm nan li pa t ap kite 100 dola a pase pou on dola mwen menm piske e pa menm lè e pa kòb mwen li ye men m ap kite l pase paske s on majorite m ye tou ou wè sa m di w la sa vle di. Bon, gen nèg ki pral di m son move jij men an reyalite si m te yon move jij pat gen anyen ki tap egziste paske nèg yo di w se anyen ki kreye tout bagay ou wè sa m di w la sa vle di si se anyen ki kreye tout bagay sa vle di sa m ap pale a toujou m pa yon move jij paske imajine w m te yon move jij apre sa m pran 1 sou 100 sa vle di. Nou pa tap janm ka konte, ou wè sa m di w la, paske konte nou bloke, paske imajine w nèg la di w 100, ou di 1, sa vle di si w di 1, sa vle di w ap ret nan 1, ou pap janm ka konte, mwen menm nan, imajine w m di 100, sa vle di m kite nou konte, m kite nou soti nan 1 rive jis nan 100, tout moun, ou wè sa m di w la, tout moun ki egziste kounye a ka konte depi nan 1 rive jis nan 100. Bon nèg mechan an li tap vle kòmsi pou rete nan 1 pou pa janm ka moute ay satan wè sam diw la sa vle di bann nèg kriminèl sa yo nou wè yo tout kote nou wè yo nan politik nou wè yo nan mizik nou wè yo nan lopital la nou wè yo nan jwèt transpòtasyon yo nou wè yo nan jwèt politik yo. Nou wè yo nan jwèt finans yo, nou wè yo nan jwèt administrasyon yo, nou wè yo nan jwèt konstriksyon yo, nou wè yo nan jwèt diplomasi yo, nou wè yo nan jwèt. Agrikilti yo dwe yo nan jwèt, edikasyon yo dwe yo nan jwèt, anviwònman an nan jwèt, devlopman an. Mesye, m ap pale avèk nou. M ap di nou ke nou gen yon bagay nou fè, m pa kwè l fè pèp ayisyen an byen, paske nan nwit 6, 7 jiyè nou asasine prezidan Jovenel Moise, men nou te panse pèp ta pral pran lari, pèp pa t pran lari, mwen konprann men. Nou garanti n ke pèp pa pran lari. Nou pa t ajite, men, imajine nou kounye a, evènman sou evènman. Nou wè sa m di nou an? Sa vle di, m wè nou aji avèk awogans. M wè n ap revoke jij. revoke komisè gouvènman revoke minis jistis mwen menm sa sa moutrem mwen menm sa moutrem ke gen yon men dèyè do nou kap di nou aji e piske nou yo konnen nou se enbesil nou se stipid nap aji vre nèg yo ede nou touye prezidan nou men kounya la nèg yo ap fè nou vyole. An flagran deli, tout lwa peyi nou, tout jistèm, tout sistèm jistis peyi nou. Men, m pa kwè sa fin fè sans non. Paske imajine w, ou gen foli voye mèsenè kolonbyen ale. Imajine ou vle arete tout nèg yo Imajine ou vle fè dezòd Sa vle di ou pa respekte lanmò prezidan k te mouri a Men prezidan an te renmen w ase pou l te ba w premye minis Sa vle di, apèl telefonik ou avèk Badio. Rimè k ap kouri ke Badio te sere lakay ou. Rimè k ap kouri ke machin ou te nan plan asasinasyon. Sa vle di, moun ki kanpe dèyè w la, fòk nou konnen. Paske, se sèl an Ayiti. Nou wè yon òganizasyon ki te sipoze yon espyon, tande, tande sa m di a wi, yon òganizasyon ki te sipoze yon espyon, n ap pale de Depatman Deta, Anbasad Amerikèn, seri de òganizasyon ki ta sipoze espyon, ke gouvènman ayisyen pa t menm sipoze pran kan avèk yo, wè se nèg sa yo k ap ede w fòme Gouvènman, sa vle di eta souvren sa wap pale a li pa egziste. Ou wè sam di nou an? Ebyen medam e mesye pa bliye ou nan lakay platfòm, platfòm nasyon an, pa bliye abòne sou chanèl youtube nou an, pa bliye pataje, like, abòne, like and subscribe. Ale nap wè nan lòt videyo.
Paul Geto, mesye nou gen egzakteman donk 17 minit, 20 minit apeprè, donk pou nou gade sa k genyen nan geto a. Kòman nou ye mesye? Brown Larose Vlasque kòman nou ye? Bon, m salye w Louko e m salye tout mesye yo ki nan kay la e m salye gran piblik la tou. Onivo de dyaspora, nou konnen ki sponsò ofisyèl Pawòl Geto. E nou ka di pou Louko, jounen jodi a ke nou menm antanke reprezantan geto a, k ap pale pou geto a, ke nou tris pa rapò de sitiyasyon ke peyi a vin ye, ke nou pa t janm panse ke nou t ap rive nan nivo sa a. E nou panse si nou ta gen yon nivo pou nou ta mete peyi a, geto a, e mo nou te ka itilize ke alèt wouj la twò fèb pou geto a. Tèlman ke nou rive nan yon moman ki atwòs. e n rive nan yon moman ke pa gen moun k alabri e nou menm depi nou piti ke n ap leve nou konnen ke lye ke nou rekonèt ke gen plis lapè a nou konnen se tanp Bondye ke tout moun kèlkaswa w ye menm ougan an anvan l sonnen ason ke li rele Bondye pa l la e nou panse se meyè kote ke yon moun ou ta nan kouri ke w antre ke nan yon legliz m panse meyè moman ke pou w anpè e n t ap swiv ke dimanch pase sa k rive nan peyi a sa vrèman ke moutre m ke peyi a ke Louko pa gen moun ankò e tout tan ke nou ap repete l nou toujou nan fè repetisyon an ke ayisyen ki te konsekan ki te valab yo apre depa Jean Claude Duvalier genlè tout ale sak la yo e pou nou menm nan geto a popilasyon an wè ke si yo pa yon komozon an plis yo gen yon an mwens paske gen moman pou yo revòlte e moman moman an moutre yo sipoze revòlte e lè m pale de revòlte la nou pa di ke se ale kraze machin boule. Ta sipoze ke apati de dimanch, nou te sipoze fè yon revòl ke peyi a bloke e pa boule kawotchou e pa kraze machin. Nou kanpe pou n mande mesye ki la yo, swadizan mesye ki di ke yo reprezante pèp la, pandan y al nan eleksyon y ap fè zewo vwa, ki objektif yo pou pèp la, ki objektif yo avèk peyi a. M panse te moman priz de konsyans la pou tout jèn, tout vyeya, tout moun ki gen konsyans de vi, ki konprann sa k rele imanis la, te sipoze kanpe Pou revolte l pa bon ou byen mesye sa yo k ba nou peyi a ou byen ke revolisyon kap pale a e pa nan bouch ke revolisyon de aksyon. Se sa ke nou menm nan pawòl geto ke nou eseye ke kondane ke nap voye mè kòdoleyans avèk famiy sa a ke pandan ke nan lye Bondye ke tap priye ki jwenn lamò e answit ke yo leve ke e madanm ni e nou panse ke moman ke louko peyi a Nou pa bezwen echanj zam a zam, peyi a mande dyalòg, ki fè ke m mande ke echanj de dyalòg la, e ki fè nou pa mande, peyi a pa mande ke gè, e se dyalòg pase ke nou estime ke mesye ka, mesye k'avèk zam yo, yo pi, yo pwouve nou ke yo pi pwisan ke leta, e lò ke ou pa ka goumen avèk yon advèsè, sa w fè ke ou mande l negosye, o mwen nan negosyasyon an ou a jwenn yon rezolisyon. Pase ke si w admèt ke ou fè 30, 40 entèvansyon, ou pa ka genyen konba a, ou montre ke w an feblès. Kounye a se yon lòt estrateji ou oblije genyen, se mande mesye yo chita ke pou negosye. M panse ta meyè fason, omwen nan kriz peyi a ye la a, pou nou te ka jwenn solisyon an. E nan kriz peyi a, nan jwenn solisyon an, negosye a tou, se pa moun sa yo tou non Louko. Paske louko
e pa moun sa yo. Louko ou gen yon ora serye, ou gen Bob C, ou gen Liliane Pierre Paul, ou gen Garry Pierre Paul Charles. M panse ke nou fè yon feso. Nou ta fè yon deba nou tout sou yon tab. Nou ta ouvri miko deba sa a bay mesye ki nan geto yo. Louko san vo kache. M se pitit geto a. M pale a tout moun geto yo. M panse ke vwa sa yo ta met ansanm. Nou pale a nèg geto yo. Bon. Kòm gen pouvwa an plas e achte y achte silans. Nou menm nou pa t ap achte paske nou pa gen kòb. Men nou t ap etabli silans nan peyi a. E sa m di a m panse ke depi nou kalkile l an palan de Liliane, Louko Desir, Garry Pierre Paul, tout gran jounalis ki gen gran ekout yo. Nou chita, nou fè yon konferans, nou bay yon miko. Nou ba ou miko pasaj pou ou mesye gete ou rele pou nap pale pou yap di ou men sa ke ou beswen men sa ke ou fèt men sa ke ou fèt m panse kolaborasyon tap genyen o mwen nou tap sispann kriye pase louko jedi pase a vandredi se 25 moun wi nèg yo leve 25 moun nèg yo leve bon m rive yon kote mwen menm e map pwofite di sa tou ke pafwa e gen anpil moun ki konnen ke mwen menm e alas kè ke nou reprezante geto a. Gen moun kap rele nou kap antre nan de seri de bagay ke nou menm nou pa fè pati sa. M pa gen kè pou map antre bouch mwen nan mouvman mesye yo. E m panse nenpòt moun ke fèm plezi ka gon bagay ke k pase nan geto a parapò de anlèvman pa rele m nan bagay sa ke mwen menm m pa santi kèm m ka antre nan sa ke m pa alèz. E m panse nap konprann mwen. M pa gen pwoblèm a sa. E sa kap fèt la li pa bon. Mwen chak moun kap rele m pou sa fè entèvansyon ke mesye silvouplè Fèm plezi a Kad sa kem pa renmenl ke m pa lapolis m pa dcpj eseye rele moun sa yo fè yo fè entèvansyon pou nou. Ebyen laskè koman nou ye. Bon louko dezi ou konnen nou la nap kenbe nap sipòte konn bagay yo doulè yo anpil doulè yo di m salye tout moun ki nan dyaspora kap tande nou la e m salye tout geto nèt an jeneral m salye frèm Bwaronn depi m depi avan yè nou pa nou pa wè fas a fas non Bwaronn nou pale nan telefòn paske konnen travay la e konsa lap fèt. Epi nou la alèz kote nan fè distribisyon okay epi mwen menm mte sou beton an nap gade kijan bagay yo ye louko jodia n vin remake yon bagay nou vin wè ayisyen bliye si bliye sa apre batay se batay ayisyen bliye si apre batay se batay lèm di ayisyen bliye si apre batay se batay anpil ayisyen nou tout Nèt, nou kontante nou sou batay gran gran paran nou yo, ewo nou yo, zansèt nou yo te mennen. Nou kontante nou sou batay 1804, epi nou bliye si apre batay 1804 se batay. Nou kontante nou sou batay kòm si gran paran nou yo te ede Lèzetazini batay. Nou jis rete nou fokis, nou kontante nou sou sa, nou bliye apre batay se batay. E. Depi wè w fin batay ou konnen w fenk kare nan batay paske si Dessalines te la sa vle di nan tout lòt peyi ewo yo, rèv yo, batay yo ap kontinye men nou menm Dessalines mouri se kòmsi l mouri ak batay la l mouri ak rèv li nou menm ki la a jenerasyon sa yo nou bliye si apre batay se batay Dessalines batay pou l te kase chèn zansèt nou yo batay yo goumen yo kase chèn nan pye n yo kase chèn nan ponyèt nou. Men jodi a si nou pat kanpe pou nou te kontante de sa, m kwè nou tap kontinye batay pou nou kase chèn ki nan mantal. M kwè nou tap kontinye batay pou nou kase chèn oligachi a mare nou an. Nou tap kontinye batay pou nou kase chèn kò gwoup yo kap antre kò yo trè fon nan politik peyi a. Ayisyen bliye se apre batay se batay. Ou konprann sa m vle di w la Louko? E jodi a nou wè leta a. avèk reyalite a yo pa menm kote. Reyalite a yon bò, leta yon bò. Sa vle di kisa? Reyalite a l ap kouri a 2,50, leta ap kouri a 2,10. Sa vle di gen baryè lib, gen espas. Yo ka fè yon kidnapin la. Ou wè nèg la preske fè inèd tan deznèd tan ap kouri machin se lal chache pa gen moun ki dil anyen se lal chache yon kote kalòj la ye poul ta mete moun nan ke kalòj sa paka resevwal pou lil retounen avèk moun li kidnape a li refè menm wout la ankò sa vle di leta pa nan reyalite peyi a peyi a li menm pa gen moun ki fè anyen pa gen okenn aksyon louko dezi jodi a peyi a mòleyon peyi a deboulgi.

Anyen pa regle tout bagay dekontwole nan peyi a Eske w te konnen Louko chak geto gen koulè drapo pa l Chak geto gen koulè drapo pa l Chak geto gen koulè l Chak geto gen senbòl li Oh oh
Waww Gen anpil moun ki pa t konn sa Non m pa t konn bagay sa non Gen anpil moun ki pa t konn sa Koulè pi gwo Koulè pi gwo baz ki gen anndan yon geto Se koulè geto a sa. Eslogan l se deviz geto a.
E si geto a pa gen bann rara, si geto a pa gen baz, kòmsi ki fè lalwa anndan l, si l gen yon gwo bann rara anndan l, yon gwo bann, koulè bann nan se koulè geto a. Eslogan l se deviz geto a. Gen anpil moun ki pa konn sa. Nou menm nan Pawòl Geto, n ap mache atè a, n ap tande, n ap wè. Jodi a bagay yo anpil anpil nan men nou douko dizi. Paske jodia peyi a santi fatra.
Mesye rantre dè klas kijan geto a ap abòde doke rantre dè klas la kòman paran avèk manman pipi pitit jodia ki nan katye popilè yo doke ap abòde rantre dè klas la. Bon louko ou di yon gwo pawòl la wi menm ou menm nan zye paw ou wè gen antre de klas
nou wè gen antre anlve moun
peyi a la se asansè kap fonksyone. Asansè. Asansè. Gen moun ki pa konprann mo asansè a. Sa l vle di asansè?
Ou konn wè ke lè maten e patnè an karayib la toujou ap di veye kote wap met pye w. Kounye an ayiti veye kote wap met kò w. Paske mesye yo se asansè yo fè avè w. Depi yo pran w yo boure w nan yon machin. Se leve yo leve w, mete w nan yon machin y al avè w. Epi w ale. E gen yon bagay m pral di w ki enpòtan. Tout moun dwe fokis de de kote k ap fè kidnapin nou bay tèt nou manti. Peyi a nèt an jeneral nan kidnapin. Avè se tout kote.
Tande byen, gen moun ki toujou panse se vilaj de Dye, se gran ravin kidnapin. Si nou met sa nan tèt nou, n ap bay tèt nou manti. E pa yo menm senpleman, peyi a nèt. La a, dèyè do anbasad amerikèn, anlèvman fèt, baz la nan dèyè do anbaz amerikèn. Dèyè do anbasad amerikèn nan Tabar la. Nan Tabar la.
E m pa vle moun met nan tèt yo se de kote kòmsi nou dyabolize. Kòman baz sa rele?
Kiyès ki chèf? N ap gentan pale. A ok dakò, ok.
Ou konprann?
Pou rezon sekirite nou n ap gentan pale. E m panse ke nou rive nan faz la a, pa gen peyi ankò menm. Ou wè moun ki ka vole, vole. Moun ki pa vole kite peyi sa a e paske l pa gen kote. Eske gen yon lòbèy ki pral eklate la mesye? Eske nan geto a nou santi lòbèy la pral eklate? Louk, m pral di yon bagay. Tande, m pral di yon bagay. Nou rete senk minit wi.
Demen si Dieu veut ap gen antèman Manolo kap chante, lèm pale Manolo a nou konnen li te mouri se baz kache dife. Em panse nan moman lap gen yon diskou serye. Pafwa moun ki pral fè goumen an fòl pale.
Fòl pale e goumen pa fèt konsa fòk gen strateji. A chak fwa nèg yo pale advèsè ap bare nèg yo. Nèg yo Nèg yo gen pou yo frape pye yo fò. Donk lè w bay la gen pou l eklate nan geto a kanmenm? Bon mwen menm antanke pawòl geto, lè w bay la gen pou l eklate. Menm si w wè mesye yo mize Menm si w wè mesye yo mize Men lò bèl la gen pou l eklate E l ap eklate pou bon San atann konsa l ap eklate Lè sa a chen pral bwè dlo nan nen Olala Chen pral bwè dlo nan nen Lokòt la tou ba w Ann ale Ann ale Lasky Ann ale Ann ale La
Zen an gen pou l pete Anndan geto a Jan n toujou di l la Pa gen jou Pa gen lè Pa gen dat Paske jan bagay yo ap avanse la Sitiyasyon pa bon pou Geto menm menm menm menm. Mèt zo ou wè peyi lòk la? Peyi lòk la vin bay plis chomaj anndan geto. Plis mizè, plis grangou. Plis mizè, plis grangou, plis traka. Se sa wi m t ap di talè la. Rezon, paske w ap gade gen manman ki te konn sòti, epi pandan l te fè 3 jou, 4 jou peyi lòk anndan lakay li, kòb la rete l pase nan men l. Li manje l.
Nan manje. E pa, e manje a e pa manje bèl manje non. Antout l ap jere kòb la pou kòb la pa ta fini nan fè ti diri blanch li. Kob la fini kanmenm. Kanmenm wi.
E koz ou wè jan wè bagay lekòl la ap la louko. Vin tèlman pa gen elèv ki sòti anndan geto a, moun ki ap jwe pi gwo wòl anndan geto a la e vagabon. Vagabon. Vagabon kap jwe pi gwo wòl anndan geto a. Se yo kap pase strès pou moun anndan geto a la. Se yo menm kòmsi m ta vle di wè lè gen lanmò depi vagabon la w wè kòmsi tout moun bliye lanmò a depi w wè vagabon kote Lè w di vagabon nèg k ap bay blag nèg k ap fawouche moun nèg k ap met animasyon M pa pale de delekan non m pale de kòmsi m ta vle di w m ap pale w de vagabon ki manfou yo kòmsi nèg la jwenn se jan peyi a ye a jan sitiyasyon peyi a ye a la. Peyi Dayiti pa gen lwazi ankò. Se grenn nèg sa ou jwenn nan moman ou ka fè ou fon ti ri, ou ka di ou jwenn 2 segond ledwazi. Apre sa, twazyèm nan se kout bal. Oubyen ou di, oh entèl te la al fè kap benyen nan san l la wi. Se konsa l vin ye. Sa vle di, wap jwenn se nèg sa yo, kote kòmsi moun nan fistre, wè k parèt ki ba yon ti blag, ki fè moun nan fon ti terapi ak may li.
On ti blag. On ti blag. Sa vle di lèm zo kap mete plezi, kap mete gete anndan geto a. Ok. Sa vle di kòmsi nèg kòmsi li menm jan peyi. Donk se geto a ki kreye pwòp animasyon pa l. Ki kreye pwòp animasyon pa l.
Jan bagay yo pwale a, nèg la di bon men m pap rete fistre non. M pap kite strès la anvayi m, banm mete plezi. Te mèt gen lanmò l parèt li mete plezi. Nenpòt sa gen an l parèt li mete plezi. Ki fè kòmsi m ta vle di w moun yo gon ti soulajman, ou jwenn gen moun ki ka leve ak yon souri nan vizaj li. Geto pa bon pou bay, geto a pa bon la ditou. Sa vle di wè la, pou wè gen anpil moun nan geto ki pran desizyon san leta pa bezwen pase mo dòd, ki pran desizyon, pran desizyon kòm si tout zam legal. Tout zam legal. Tout zam legal. Pase pèp geto a vin wè se pa li ki bay tèt li sekirite, pa gen moun k ap ba l sekirite. Wè yon moun ki anndan vilaj. Kap viv andan vilaj. Li pa bandi non. Li pi an sekirite ke lè l nan lari. Bagay yon moun pa ta panse.
Lè nèg la kòmsi andan gran ravin, li santi l plis an sekirite ke lè l nan lari. Paske sa k ka rive, se nèg kòmsi ki nèg baz yo k anndan pou ta ba l pwoblèm. Si pa gen goumen geto a geto, pa gen bal eskiz ki ka vin pran l. E pa gen nèg k ap antre tou k parèt, k ap sot lòt kote pou vin siye l anndan an. Sa vle di lè l nan lari, se nan lari lanmò a ye. Se nan lari lanmò a ye. Ok e map tou pase mesaj sa tou pou moun komsi ki nan dyaspora moun ki ap antre moun ki ap soti yo ou konnen pa gen kote ou ye bawon papa ou pa jwenn ti joslin komsi nan èpòt la komsi nan tès komsi bay pou tès kowona viris lan ou konnen moun yo ap bay moun fo tès nan kowona yap bay moun yo fo tès kowona komsi nan èpòt la komsi moun ki ap baw ti joslin atè a Kote pou ale pou ranpli fòmilè a epi ou gade ou wè yo ba w lòt yo ba w yon papye e menm papye a yo ba w wi men kòm se yon fo papye li ye nan tès kowonaviris la nan tès kowonaviris la pou m fè swivi a sa Lasky t ap di a Luc gen anpil nèg ki mize de goumen geto a pase si zòn sa pa byen avèk zòn sa e poutan yo twonpe yo yo gen dwa pa byen men yo gen yon sèl objektif fò yo sispann dòmi nan labou a e la a mesye yo pral twonpe yo e nan jou k ap vin la yo gen dwa gen de zòn ki t ap goumen. Sa pa enpeche yo èlmi, men ideyoloji ke yo genyen an, se yon sèl vizyon ke yo genyen. Se kou sa a pou libere peyi a. Se sa nèg yo pat konnen. E trè byento la, n ap wè l. E nou gen yon bagay ke m gen m di la. Louko, semèn pase, nou te wè yon timoun ki t ap di yon jenn gason ki t ap di l men yon zam. Li di manman l pa vle l antre nan chimè. Timid sa a, fanmi Pawòl Geto. li vo yon yon patisipasyon pou li. M ta renmen jwenn fanmi l. E pou fanmi l lan, fò l vin nan radyo a avèk ti pitit la. Ou konn poukisa m ap prezise l? Isi m tèlman gen nèg ki fò, ki kite fò dèyè. E nou menm an pawòl geto geto man nou yo nou pa pran gòl amè. E m ap kite nimewo telefòn mwen. Nimewo pa m se 36 08 80 24. Moun ki voye patisipasyon pou ti pitit sa a, se Claude k ap viv nan Bouklin. Claude. Merci e nap reintegre yon lot nouvo machann fritay anko. Sa fè dezyèm machann fritay ke map bay mhm. anndan site. Eh Soley map bay yon lot machann fritay. Eh Ti pitit sa paran pou m bay sa yo banm ba li a, fòk li prezante nan radyo avè. Pase m bay nimewo a, on moun pral rele wap di m se paran. Tout ou pa vin a ti pitit sa, ou pa vin anyen nan mwen. Fòm pouve moun ki voye l ban mwen an, Paske sa se transparans nou pawòl Guy to. Se timoun nan k benfisye. E timoun sa li gen anpil yo gen anpil sipriz pou li.
E m pa konn nan ki geto ke l ye. E yo prè ke pou yo peye lekòl pou li jiskase moun sa di ke depi l ap viv Bondye rad lavi l ap peye lekòl pou li. E selon nan milye ke l rete yo ka fè l chanje milye a. Paske si ti pit la gen objektif a laj li ke manman l pa vle l antre nan chimè se yon timoun k ap gen yon konviksyon e fanmi pawòl geto prè pou l akonpaye timoun sa. Si nenpòt moun k ap tande Maten Deba ki konn paran timoun sa, fè l antre an kontak avè m nan 36 08 80 24 e n ap pran randevou ou vin isi a pou ou resevwa sa ou voye pou ti pitit la e lè sa a ke w ap bay tout enfòmasyon de timoun nan kote l ap viv e nou menm fanmi Pawòl Geto gen yon gran sipriz pou ti pitit sa a. Mèsi. Bay bay telefòn ou Laskar san n fini e ti dye ti la deja la deja.
Non, ti dye lès deja la mesye. Talè Louko, ou konnen gen kèk moun fò m remè m ap remèsye Kalin ak Olbè ka. Cator Store ki te fon distribisyon ansanm avèm ki tale Calom anndan okay Louko gen kote nan peyi a gen moun ki pa konnen zòn sa yo tèlman rekile e moun sa yo viktim fwape fò pou antre nan zòn sa pou ou rive nan zòn sa ou pase anndan dori Louko mache machin mache m fè nepòt 9 èdtan ap kouri machin e pa jwèt lèm di w kouri machin nan Anfen, si ou pa t gen machin ou pa ka al kote sa. Anndan Dori nan ki zòn? Okay. Anndan Dori, enhen, yon zòn yo rele Kat Lòm.
Kat Lòm, enhen. Ant an, misnon fon ke lè m rive moun yo akeyi e Louko, moun yo vrèman di yo menm apa de dyaspora ki fanmi yo ki fon bagay pou yo, Maten Dema avèk Kano Store ki fon gran distribisyon, ki ba yo lajan, ba yo anpil bagay, respè pou nou. E answit n ap salye Dave ki nan mache, ki nan mache Kokoye nan Petyonvil ki fanatik Maten Deba e n ap remèsye Claude nan Bouklin Afè pa nou e n ap remèsye Mira Etienne e Ernst Desir k ap fè yon travay serye. Ernst nan Kanada, bon bagay. Nou salye Gregory Jean Flery, misye renmen w anpil Louko Desir. Gregory Jean Flery, misye renmen w anpil anpil anpil. E n ap di Debussy zanmi pa m, zafè pa m, ou konn ba yo deja. Debussy te sou sòl la. E yè l ale l gou. Debisi ale yè nou fè 4 ya nou fè 4 jou avèk debisi nap vire nap tounen epi nap tou salye lè 2 frè saj lè 2 frè saj ki nan wane 93 nèg sa yo gon bèl bagay nèg sa yo e baz debisi nèg sa yo kap mete plezi dèyè a nan wane a wane a tèt frèt epi nou salye rejinal e kòmandan jiji gabi ok frits roni kafou nan wane 93 nèg sa yo e bon bagay yo ye 2 frè saj.

E mesye sa yo ap fè yon travay serye nan Kanada e san mesye sa yo pawòl geto pa ta egziste. Look m gon bagay m bliye di e non gon pastè ki rele pastè pastè Paul Eli pastè Paul Eli misye nan radyo mega Miami ke aswè a m ka entèveni sou emisyon misye a emisyon an rele ann pale emisyon sa. Misye gen yon bagay kòmsi misye pral fè ansanm avèk Paul Getho yon pwogram pou nou ede moun ki nan sant espòtif de Kafou yo e n ap gen pou nou pran 10 oubyen 20 manman pou nou kapab kreye yo kòm ti machann yo kapab degaje yo pou yo ka jwenn yon alemye e n ap gen pou nou fè sa. Mèsi a tout moun k ap sipòte nou ke Paul Getho n ap raple.